Departeman Deta rive nan nivo sa a pou l ta di tout sitwayen ameriken ki ann Ayiti oubyen k ap rantre ann Ayiti, redije testaman nou paske sa k gen ann Ayiti a la a, li pa piti, yo dispoze sètènman dèzenfòmasyon ki sa k pral pase nan jou sa yo ann Ayiti. Fò n poze kesyon sa a. Se trè malonèt de la part des États-Unis d'Ameri de Depatman Deta paske ils ont le pouvoir de tout arranger. Yo kapab ranje tout sa k gen la. E dayè yo fè pati, m toujou di se Ayisyen k met peyi a kote li a, se pa Leblan. Men blan an patisipe tou an aryè plan. Sa vle di gen de bagay ki ta fèt nan peyi Dayiti si Lèzetazini pa t dakò, li pa t ap fèt. Pa egzanp lamò de Jovenel Moïse.
Odela de tout sa w ke nou ladan l la n ap fè tout konsiderasyon. M te vle atire atansyon nou maten an. sou sòti fwakasant sa a di Depateman Deta ameriken. E m pa vle ke nou minize l, m pa vle ke nou gade l konsa konsa. Depateman Deta Ameriken ki li menm klè e ki di a tout Ayisyen, alò tout Ameriken ki an Ayiti oubyen k ap vini an Ayiti, nou gen yon grenn bagay pou nou deside, tou redije testaman nou si nou deside vini an Ayiti. N ap pale lòt koze. Men zè pati sa a, kite m di nou fò nou pran l trèz o serye. Depateman Deta ameriken klè avèk tout ameriken, tout resòtisan l k ap vini ann Ayiti oubyen ki ann Ayiti. Nou gon grenn bagay pou nou fè. Redije testaman nou si nou panse vin an Ayiti. Jere sa. Redije testaman nou. Redije testaman nou. E redije testaman an, nou konnen byen sa sa vle di. A vle di se on lanmò klè, on lanmò ki pa gen diskisyon sou li ki wap vin pran an Ayiti. Pa bliye lè w di Departement d'Etat Ameriken, w ap pale de yon antite ki gen de enfòmasyon, ki gen de done. E sa fè maten an m di nou, pran sa trè o serye pandan nou nan lòt bagay, men fon ti kanpe la, fon ti kanpe, fon ti kanpe. Paske se departement d'Etat yo dispose des enfomasyon, yo dispose des eleman, yo dispose de yon sanm de done. Si yo rive nan dimansyon sa a pou fè deklarasyon sa a, atansyon, gon bagay ki pral pase. E yo konnen sa k pral pase a, kisa li ye. Nou pa ka ap jwe ak sa. Pa bliye sa gen dè jou, dè semèn, dè mwa la map fè dè emisyon avèk nou sitou nan mwa jiyè sa. E m di nenpòt kiyès kap analize, nenpòt kiyès kap pwodui dè refleksyon, nenpòt kiyès kap gade reyalite an fas, gon bagay ki pral pase nan peyi a. Ou pa konn sa li ye. E ki konteni de tout ansanm de gwoup dentèrè sa yo. Paske tout enterè ki gen otou de priz di pouvwa gen la an Ayiti a, ou pa ka minimize l paske nenpòt ki bagay ka pase a nenpòt ki moman e l kidonk soti nan nenpòt gwoup yo. E m pran san m yè mwen tande yon sitwayen tankou Rony Timothé. M tande mesye sa. Rony Timothé

Lap fè jwèt pal men enfòmasyon yo nou pa ka minimize yo non. Paske nan reyalite ke n ye la, ou gen CPT a ki jodi a la bagay la konplike la dan l, e n tout moun nou konnen reyalite a. Ou gen yon fridjè jiska dat ke map pale avèk ou la. Ekip misye a klè sou 7 out la, jiskaprezan se zafè kite pouvwa yo poko ladan l. Atansyon! Se zafè kite pouvwa yo poko ladan l. E sou dosye bnc a yo gen de eleman ki bay yo di yo pare pou yo rale a nenpòt ki moman.

Odela de CPT a ki gen gwoup denterè sa yo ladan l, sa vle di nenpòt ki bagay ka pase anndan CPT a menm, pou rive nan 7 out sa a, semèn sa a, men gen gwoup kasasyon li menm tou k ap goumen, ou pa konn sa yo gen nan men yo. San w pa menm pale de gwoup ame yo ki la yo menm tou k ap frape atè a la. Donk si Depateman Deta rive nan nivo sa a, pou l ta di tout sitwayen ameriken ki ann Ayiti oubyen k ap rantre ann Ayiti redije testaman nou paske sa k gen ann Ayiti a la a li pa piti, yo dispoze sètènman dezenfòmasyon ki sa k pral pase nan jou sa yo ann Ayiti. Fò n poze kesyon sa a. E m te vle atire atansyon nou nan tout lòt bagay ke nou gen dwa pale. Men jodi a, nan sa n ye la a, ki sa ki pral pase anndan peyi a? Eske pa gon bagay ke w konnen, des enfòmasyon ke w dispoze klè sou sa k pral pase anndan peyi a e ke yo menm, petèt yo pa ka lage l klè men yo pale avèk resòtisan pa yo a? Paske si w di yo di testaman se lamò klè. Sa vle di w konnen an Ayiti a, se kòmsi se yon bonm ki pral lage. Kisa bagay la ye?

Gen jwè kap jwe bourik sou teren an. Gen jwè kap jwe bourik. Se lig sovaj nèt bay tèt chaje kap fèt la. Nenpòt ki bagay ka pase. Se pou sa mwen di nou, jou sa yo, an fonksyon de sòti sa a ki fèt la de Depateman Deta, mwen m di w si nou pa ka minimize l paske yo gen de enfòmasyon yo menm. Yo gen de done, gen de bagay ke yo dispoze. pou yo fè sòti ke yap fè yo gen de bagay ke yo konnen e m toujou di nou si ayiti a sou yon barik poud yon bagay ki ka eklate a nenpòt ki moman e vu a enterè ki genyen la non sèlman nan cpt a men de gwoup denterè sou le tèren ki sak pa pase nan jou sa eske yo pa konn sak pral pase a deja Eske limyè a pa vin pi wouj sou nou? Eske n poze tèt nou kesyon sa yo? Senatè Edo Zeni, nou kontan rejwenn ou. Bonjou, kòman nou ye? Senatè Edo, nou kontan rejwenn ou. Kòman nou ye?
Bonjou bonjou bonjou bonjou tout mond bonjou telfò bonjou a tou vos oditè oditris anfòm.
Bon la nap fon kesyonman maten m byen kontan rejwenn nou sou pati sa de sòti de depateman deta e ki klèman di avèk tout resòtisan l yo ou gon grenn bagay pou fè si w ap vin an ayiti se redije testaman w. E nou Nou di depateman deta, ou konnen l trè byen kòm mwen menm, kòm ansyen senatè, yo dispoze dè enfòmasyon. Sa vle di yo pa p pale kòm si se nenpòt kiyès. Ki sa w panse k pral pase nan, ki jan w gade sa k ap dewoule a la, ki sa k ka eklate nan peyi a ki petèt yo gen dwa gen dè enfòmasyon yo dispoze yo menm?
Bon, premye, premye bagay m kapab di, se trè malonèt de la part des États-Unis d'Ameri, de Depatman Deta, paske ils ont le pouvoir de tout arranger, yo kapab ranje tout sa k gen la. E dayè, yo fè pati M toujou di se ayisyen ki met peyi a kote li a, se pa le blan. Men blan patisipe tou an aryè plan. Sa vle di gen de bagay ki ta fèt nan peyi Dayiti si Lèzetazini pat dakò, li pa tap fèt. Pa egzanp lamò de Jovenel Moïse. Donk anpil, anpil lòt bagay M pa dakò avèk Lèzetazini paske se youn nan pi gwo pwisans. Gade, peyi a pa gen enterè nan ba yo, Lèzetazini pa bouje. Gade jan Prezidan Trump kanpe l di li bay Larisi, youn pi gran pwisans dimond tou, li ba l 10 jou.

E m ka al manje mami maten an m tounen apremidi a lakay mwen e pou tout sa yap pase la a pou pou pou Lèzetazini pa ka di anyen, pa ka fè anyen. Donk men men m twouve ke se grav paske Lèzetazini se yon zanmi Dayiti. Se yon swadizan zanmi Dayiti. Alò ou di yon bagay ki trè fò ou menm pou ou menm ou klè sou sa egalman bon menm jan Jouvelen klè sou sa otan de lòt moun klè sou sa Donk asasina prezidan Jovenel la ameriken pa inosan ladanl? Bon, m panse, m plis panse ke ameriken te konnen, paske pa gen anyen ameriken pa konnen. Paske sistèm entelijans Lèzetazini damerik gen anpil lajan yo mete pou sa. E se yon peyi ki kwè, lè m ap gade sa, pa statistik non, lè m ap gade dokimantè sou. E konbyen kòb FBI genyen an likid? Ou menm wap gen 500 mil dola ameriken an likid yo bay 9 bandi yo Ayiti epi gouvènman an gen yon kòb tou ke l genyen pou entelijans nan peyi a. Men la FBI, la cia se pa milyon yo genyen, se gwo bagay yo genyen anyèlman nan bidjè Lèzetazini. Sa vle di ke nèg sa yo konte.

Ou ap wè ke dèfwa, Lèzetazini anonse yon peyi, pa egzanp, Liran ou Izrayèl, atansyon, nan twa jou, e entèl pral frape yo. Oubyen Iran pral frape yo. E an fen kont, Iran frape vre. Donk, se pa ti Ayiti, lòske je di ti Ayiti. Yo gen enfòmasyon? Yo gen enfòmasyon. Enterè yo? Donk, jodi a, se sa Lèzetazini ap fè la avè nou. Si te gen, si nou te gen moun, kòmsi si menm nou tout kap fè politik, si n te chita pou n te konprann, nou tap pran sa o serye e petèt dan 3 zan, dan 5 an, dan 5 an, petèt ke Ayiti ta ka pran yon souf. E laissez-moi vous dire, e menm viv ansanm. E menm viv ansanm sil te konprann sa les etazini voye mesaj li voye la se pa ti mesaj lè yon gouvèneman youn dè pi grand pwisans du mond diw sou vwa layiti fè testaman w sa vle di le mond tande sa les etazini di paske se les etazini ki pale pa gen manti ladann se pi grand pwisans mondyal. Nou paka bay tèt nou manti sou sa.
Nou pa ka bay tèt nou manti, se yon gwo bagay ke yo di la e si te gen moun nan peyi a e pantalon nou pou nou te touse, bliye tout haine, tout sa nou gen nan mitan nou e avanse pou 3 zan, 2 zan, 3 zan pli ta pou Lèzetazini pa ka di nou sa. Banm yon egzanp rapid Telfort, m sonje m te majistra Jakmèl premye fwa m, premye ane mwen M bezwen fè fèt patwonal la e m voye mande Paul Antoine Bien-Aimé yon kòb, li di m pa gen kòb, li voye 250 mil goud pou fèt la e legliz la sèlman t ap pran tout kòb sa a epi avèk kèk ti bagay sa a pran li epi m di m ekri minis lan ankò li di m pa gen kòb se majistra pa gen kòb m di bon enben pa gen pwoblèm tande byen wi rapidman se yon anekdòt se yon istwa lè m rele